Mes frères et sœurs, que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nan okazyon sa a, nou santi nou trè kontan pou nou pran mikwo sa a, pou nou pase sou platfòm sa a, pou nou salye chak zanmi, chak frè, chak sè ki deja pran disponibilite yo pou nou kapab al beni avèk nou nan pawòl ke Bondye itilize nou pou nou pataje avèk ou etanke frè, sè oubyen moun ki vle swiv Jezi, moun ki vle swiv Bondye de preferans. Ebyen, nan okazyon sa a, ou kapab ouvri avèk mwen, se nan 1 Wa chapitre 3, le vèsè 4 a kontinye. 1 Wa chapit 3 vèsè 4 a kontinye. N ap li nan non Papa a, Pitit la ak Lespri Sen an. Li genyen yon sijè li pote ki di, Salomon mande Bondye bon konprann. Salomon te konn al lavil Kabawon pou touye bèt pou Bondye, paske se la ki te gen pi gwo lotèl la. Li te deja ofri mil bèt pou yo te boule nèt sou lotèl la. Yon jou lannwi, Senyè a parèt devan Salomon nan dòmi lavil Gabawon. Li di l konsa, Kisa ou ta vle m ba ou? Salomon reponn, Ou te toujou fè wè jan ou te renmen m, jan ou te renmen papa m, David, sèvitè ou la. Li menm li te mache dwat devan ou, li pa t janm vire do ba ou, li te sèvi ou ak tout kè li, ou pa t janm sispann fè l wè jan ou te renmen li, Ou pa ou ba li yon pitit gason k ap gouvènen plas li jodi a. Senyè Bondye mwen, koulye a, atout mwen jèn toujou, atout mwen pankò gen eksperyans pou gouvènen, ou pran m, ou mete m wa nan plas David, defen papa m. Men, mwen alatèt pèp la, chwazi pou rele w pa w la. Yon pèp ki si tèlman anpil nou pa ta ka konte konben moun ki ladan l. Tanpri, ban mwen lespri veyatif pou m ka gouvènen pèp ou a san patipri, pou m konn sa ki byen ak sa ki mal. Si se pa sa, ki jan m ap fè pou m gouvènen pèp ou a ak tout moun sa yo ki ladan l? Senyè a te kontan wè se sa Salomon te mande l, li di konsa, Monchè, ou pa mande m pou m pou viv lontan, ou pa mande m richès, ni ou pa mande m lanmò pou lènmi m yo, men ou mande m yon lespri veyatif pou w ka gouvènen san patipri. M ap ba ou sa ou mande a. M ap ba ou plis konesans ak plis bon konprann pase tout moun. Pase ni sa ki te la avan nou yo, ni sa k ap viv apre w yo. Pawòl Bondye vivan an. Senyè mèsi pou pawòl sa a, mèsi paske ou se Bondye. Nou mande ou Dede glwa, ou menm ki se Bondye ki sen, ou menm ki se Bondye ki gen tout pouvwa, nou adrese ou Senyè nan moman kote nou pral pataje pawòl sa a. Nou konnen Bondye nou pa diy pou n ta menm lonmen non w, men dèske ou son Dye de konpasyon, ou son Dye de mizèrikòd, ou son Dye de padon, malgre nou peche, ebyen Senyè, nou chwazi pale pawòl sa. Ebyen Mèt nou, n ap mande w, nan moman nou pral pale a, ke se ou menm ki pale nan nou, e chak moun k ap tande nou e k ap gade nou, Senyè, ke yo resevwa pawòl ou, nan non presye de Jezi, ki viv e k ap renye pou tout tan. Ebyen, nan okazyon sa a, gen de bagay ki enpòtan pou pèp k ap suiv Bondye a konnen de Bondye. N ap raple ou, liv 1 Wa se yon liv ke nou jwenn nan Nouvo Testaman an, e pa bliye se de liv 1 Wa e 2 Wa. E si ou pa vle di 1 wa 2 wa, ou ka di 1 kwonik, 2 kwonik. Men liv sa li menm, se se pwofèt Jeremi ki te ekri liv sa a. Pa bliye, pwofèt Jeremi se yon sèvitè ke Bondye te chwazi pou te pwofetize, pou te pote de mesaj pou pèp Izrayèl la. Men an menm tan, Dye te chwazi l kòm yon ekriven, ebyen li te ekri de liv sa yo nan Ansyen Testaman an, ann di 1 Wa epi 2 Wa. Ebyen, 1 Wa, 2 Wa, se la nou jwenn istwa Wa Salomon. Wa Salomon, kisa Wa Salomon te ye? Kilès Wa Salomon te ye? Wa Salomon se te pitit wa David, epi lè wa David vin mouri, Bondye chwazi chwazi wa Salomon kòm wa pou kontinye gouvène pèp li a. Men, nan chwa ke Bondye te fè, Pou pou Salomon te vin wa pou gouvène pèp la, se pa Salomon ki te ki te fè demand la avèk Bondye, se pa li menm ki te di Bondye men sa ke m vle, men se Bondye ki te pran desizyon pèsonèl li, li te chwazi Salomon Dapre kapasite Salomon, dapre obeyisans Salomon, dapre kè Salomon, Bondye li menm, li te chwazi Salomon kòm wa. Lè Bondye fin chwazi Salomon kòm wa, epi Salomon li menm, lè Salomon gade pou l wè vrèman Bondye chwazi l, Etanke yon nonm ki pa t gen eksperyans deja, epi se li menm ke Dye chwazi pou gouvènen pèp li a, enben, ki sa Salomon fè? Salomon li oblije al wè avèk Bondye pou l pale avèk Bondye, pou l di Bondye, men ki sa m vle ou ban mwen, men ki sa m ap merite pou m kapab gouvènen pèp ou a. Men sa m tire nan pawòl sa, sa m tire nan istwa sa, Si Salomon te deja pitit wa David etan ki wa, si Salomon te yon nonm ki te konn li, ki te konn ekri, epi li wè pou l gouvène pèp sa a, li dwe pale avèk Bondye, se paske Salomon konnen, menm lè li sòti nan yon fanmi ki rich, Menm lè papa l te wa, menm lè papa l te konn dirije pèp la, li pa pral dirije pèp la dapre konesans papa a, li pa pral dirije pèp la dapre konesans pa l, pou l dirije pèp la se dapre konesans ki sòti nan Bondye a. Mèsi Sentespri. Epi Salomon li menm, li pa t adrese pèsòn, li pa t al chache kaye, li pa t al chache kaye kote papa l te konn ekri lwa yo, li pa t al chache kaye kote papa l konn ekri prensip yo, men li te di, Pou m gouvènen pèp la nan yon fòm ki nòmal, pou m gouvènen pèp la nan yon fason ke Bondye ap pran plezi, mwen dwe kominike avèk Bondye pèsonèlman. Wi, se konsa, Salomon, pandan l pale avèk Bondye, li di Bondye li bezwen pou Bondye ba l konesans pou l kapab dirije pèp la san patipri. Epi Bondye li menm, sa Salomon te mande l la, Bondye miltipliye l bay Salomon. E sa k fè, sa, sa k fè Bondye kontan an, se pandan Bondye te panse Salomon t ap vin mande l richès, li panse Salomon t ap vin mande l pou te touye ènmi l yo, li panse Salomon t ap vin mande Bondye pou Bondye fè l viv yon tan, yon lavi long, men Salomon se pa sa l te vin mande, Salomon te vin mande Bondye pou Bondye te ba l sajès, pou Bondye te ba l bon konprann pou l kapab mennen pèp la. Amen. Men, Salomon pa t jis gade de tèt li. Salomon pa t mande Bondye lavi. Amen. Salomon pa t mande Bondye lajan. Salomon te sèlman di Bondye, mwen bezwen ou ban m konesans pou m kapab mennen pèp la. Epi, ki sa Bondye reponn Salomon li di l? Li di Salomon, m ap ba ou tout sa ke, m ap ba ou tout sa ke ou mande m. Epi, depi Bondye fin pwomèt li, li di l konsa, M ap ba ou plis bon konprann ak plis konesans pase tout moun. E l ap pase ni sa k te vini avan w yo, e m ap ba w konesans plis ke ni sa k gen pou vini apre w yo. Amèn, amèn, amèn, amèn. Men kisa Bondye ansenye m nan pawòl sa, lè Bondye gen yon plan sou lavi w, li pa bezwen gade nan fanmi ke ou sòti, li pa bezwen gade nivo detid ou, li pa bezwen gade kapasite, alelouya, li pa bezwen gade kapasite entelektyèl ou, lè l bezwen pase avèk ou, li pase avèk ou. Paske Bondye pa t gade nan kapasite, li pa t gade nan sa wa David te ye pou l te chwazi Salomon. Li pa t gade sou byen Bondye te kite pou Salomon pou te chwazi Salomon. Men l te chwazi Salomon. Kòm yon wa, se paske l te gade kapasite Salomon, sa vle di l te gade lafwa Salomon, epi l chwazi Salomon pou l dirije pèp li a. Se sa k fè jodi a, pa gen yon moun Bondye ap rele pou mennen yon pèp, se pa yon moun ke Bondye wè kapasite l, se pa yon moun ki gen lafwa nan Bondye. Paske moun ki pou mennen pèp Bondye a, se yon moun ki gen lafwa nan Bondye, se yon moun ki gen konfyans nan Bondye, se yon moun ki respekte Bondye, e se yon moun ki obeyi Bondye. Bondye pap pa lage pèp li a nan men nenpòt moun. Amen, amen. Bondye pap lage pèp li a nan men nenpòt moun. Paske si Bondye te kapab chwazi Salomon, amen, si Bondye te kapab chwazi Salomon, pou Salomon te mennen pèp la, e li di Salomon, map ba ou plis bon konprann ak plis konesans pase tout moun, amen, map ba ou plis konesans ak plis bon konprann pase tout moun, e m ap ba ou ni sa ki te, m ap ba ou plis konesans ni sa ki te la avan w yo, e ni sa k ap vini apre w yo. Kounye a, lè n ap gade nan Ansyen Testaman an, Moyiz se youn nan sèvitè Bondye ki te gen anpil konesans, ke Bondye te fè yon pakèt travay avèk li, e l te fè yon pakèt travay tou nan pakou l, E lè w antre nan Nouvo Testaman an, w ap gade Apòtre Pòl se youn nan sèvitè Bondye ki te gen anpil, anpil kapasite, te gen anpil konesans, ki te fè yon pakèt bagay nan pakou li. Men, lè w ap gade jan Bondye te travay, lè w ap gade de pwomès Bondye te fè wa Salomon, lè w ap gade pwomès tout sa Salomon te fè, ou gentan wè pa gen youn nan mesye sa yo, ni Moyiz, ni Apòtre Pòl, youn pa t gen konesans ke Salomon. Paske se pa mwen menm ki di l, ni se pa Salomon ki di l, se Bondye menm ki di Salomon, M ap ba w plis konesans ak plis bon konprann pase tout moun, e pase ni sa ki te vini apre w yo, e ni sa k ap vini avan w yo. Amen. Sa vle di, lè pou Bondye pase avèk ou, li pa bezwen gade ran sosyal ou, li pa bezwen gade nan fanmi ou sòti, li pa bezwen gade nan ki zòn ke ou sòti, lè l gen plan sou lavi ou, sa l vle fè a, se li l ap fè l, se pa sa mwen menm mwen vle l fè a, se pa sa zanmi w nan vle l fè a, se pa sa fanmi w nan vle Bondye fè l ap fè, Bondye ap fè se sa Bondye vle fè, se li l ap fè. Mèsi Sentespri. Sa Bondye vle fè a, se sa menm Bondye ap fè. Se pa sa m bezwen Bondye fè a. W ap wè, menm lè Salomon vrèman, li te mande Bondye pou Bondye te ba l, pou l te ba li konesans, pou l te kapab pa jije pèp la nan patipri, men Bondye te sèlman tande Salomon, epi li te ogmante, li te ogmante demann nan pou Salomon, epi li te fè Salomon pwomès sa yo. Se sa k fè Salomon vrèman, lè w pral gade kapasite Salomon, w ap gade pou w wè tout sa Salomon ta fè nan pakou li, se pa t yon bagay ki te piti. N ap pran egzanp lè w antre nan liv Pwovèb, w ap gade tout pwovèb sa yo Salomon te Salomon te ekri, e se yon ansanm de pwovèb, e menm lè, e nan moman sa a, si, si, si, si Moyiz. Te gen pwovèb sa a, Pou labli, gen yon pakèt bagay ke l t ap konnen pou l fè pou Bondye. Menm pou apòtre Pòl, si apòtre Pòl vrèman, li te genyen pwovèb sa yo, amen, alelouya, sa vle di gen yon pakèt bagay apòtre Pòl ta dwe ap li, ap li pwovèb sa yo pou ta, pou apòtre Pòl ta konnen ki sa l dwe fè ak sa l pa dwe fè. Paske nivo Salomon, jis, jiskaprezan, pa gen yon moun ki ka, ki ka fèt sou tè sa a pou gen kapasite ke wa Salomon te genyen. Amen. E nap pran egzanp, lè wap gade wap wè jounen jodi an, vrèman gen yon moun ki envante avyon yo. Yon pakèt konesans kap travay, wèl, e nan moman wa Salomon te sou tè sa, zafè avyon potko, potko sou latè, Men wap wè, sa trè enpòtan lè wap gade pou wè kòman pè lòm nan li menm daprè konesans li kreye avyon l fè avyon vole. Sa son konesans de wot nivo. Men lè wap gade lè wap gade sa Bondye te di Salomon, tout moun wè ki gen kapasite ki gen konesans pou yo kreye pou yo envante yon ansanm de bagay ki estraòdinè ojodi an, youn pa gen konesans pase Salomon. Sa fè m santi si Salomon te sou tè a jodi a, gen yon pakèt bagay ou wè gen moun k ap fè yo, Salomon te ka fè plis ke sa. Paske se Bondye menm ki di Salomon l ap ba l bon konprann pase tout moun, ni sa ki te la avan l yo e ni sa ki te la k ap vini apre l yo. Amen, amen, amen. Sa vle di Bondye li menm, lè se Bondye k ap aji, Bondye aji yon fason estrawodinè, yon fason ke ou pa ka konprann. Men pou Bondye sèvi avè ou konsa, ou dwe genyen larekonesans, ou dwe obeyi Bondye, ou dwe mache daprè lapawòl Bondye, ou dwe gen lafwa nan Bondye. Paske Salomon pa t gade nan byen ke papa l te mouri kite pou li. Salomon pa t gade nan nivo detid li. Salomon te sèlman gade pou di, Mwen pa ka mennen pèp Bondye a san konesans ki soti nan Bondye a. Mwen pa ka mennen pèp Bondye a san bon konprann ki soti nan Bondye a. Se sa k fè Salomon li menm, li te oblije chita, alelouya, li te pale avèk Bondye nan revelasyon pou Bondye te kapab ba l bon konprann pou l te kapab mennen pèp li a. Se sa k fè jodi a, lè ou se moun k ap sèvi Bondye, ou dwe obeyi Bondye. Lè ou se yon moun k ap suiv Bondye, ou dwe di, 'Mwen menm, si m ap suiv Bondye, pa gen anyen m dwe fè san Bondye. Paske Mèt konesans la se Jezi Kris Nazarèt. Mèt konesans la se Bondye vivan m ap sèvi a. E sa k fè jodi a, yon prezidan k ap dirije yon peyi ta dwe gen yon konesans dirèkteman k sòti nan Bondye. Li ta dwe yon sèvitè Bondye. Yon premye minis k ap mennen yon pèp li ta dwe yon sèvitè Bondye. Paske bon konprann ki pou mennen pèp la, konesans ki pou konnen sa l dwe fè pou pèp la, li dwe sòti nan Bondye. Paske Salomon, si se te dapre konesans pa Salomon, gen de bagay ke l pa t ap ka fè. Gen de bagay ke pa tap konnen. Nap touche youn nan istwa ki te pase nan moman pakou Salomon yo. Te gen de fanm ki te fè pitit, ki te akouche menm lè. De fanm sa yo yo vin nan yon sèl chanm kay, epi de fanm sa yo vin ap dòmi. Gen youn ladan yo ki oule sou pitit yo, pitit la mouri. Epi lèl reveye, li jwenn pitit la mouri. Men ki sa l fè, li pran pitit ki mouri an, li pote l, l al mete l kouche anba vant manman sa k vivan an. Epi, lè manman, lè l, epi l pran sa ki vivan an, li mete l anba vant li. Amen. Tande, li pran sa ki mouri an, l al mete l kouche anba vant manman sa ki vivan an, epi li pran sa k vivan an, l al mete l kouche anba vant li. Amen, amen, amen. E pi, lè yo reveye, lè l reveye, manman jwenn yon pitit ki mouri anba vant li. E pi, lè l gade, l wè se pa pitit pa l la. Paske manman pa konn pèdi pitit nenpòt jan sa ye. E pi, diskisyon kòmanse. Fanm ki touye pitit li a, li di pitit ki vivan se pa l la. Epi manman pitit ki vivan an, li rekonèt pitit li trè byen, li di non sa se pa m nan. Epi lè bagay la chanje faz, yo deplase y al jwenn wa Salomon pou Salomon kapab jije ka a. Men kisa wa Salomon fè? Wa Salomon rele de manman yo, epi li pran pitit la. Men, Malerezman, nan sware sa a, pa t gen yon temwen ki ta pou wè ke e 2 moun sa yo, kilès ki pitit youn, kilès ki pitit lòt. Se sèlman Bondye ki te wè kòman bagay la t ap pa, kòman bagay la te pase. Amen. Epi, lè Salomon wè bagay la prezante anfas li konsa, Salomon, li rele moun yo, li di yo, pran yon epe pou mwen. Li se konsa, Salomon, li pran pitit a mete l kouche sou yon tab, epi li pran epe a, li di, M ap fann pitit la, m ap bay chak manman yon bò. Wi, manman ki gen pitit ki te mouri a, li di, Wi, ou mèt fann li, paske, si li pa aksepte ban m pitit la, ke pitit la fann, mwen pèdi, li pèdi. Epi, manman pitit la li menm, lè Salomon mande l pawòl, manman pitit la di konsa, Olye pou pitit la pèdi, ke yo remèt manman pitit ki te mouri a ak pitit ki vivan an, jis pou pitit la ka rete viv. Ebyen, lè sa a, Salomon vin gade, Salomon di, Si se konsa, Pitit la, li se pitit manman sa ki pa vle pitit la mouri a. Men manman wè ki aksepte pou pitit la fann nan, li pa manman pitit la. E li pran pitit la, li bay fanm nan. Amen. Ebyen kisa nou di nan pawòl sa? Lè Bondye gen plan sou lavi w, ou pa bezwen pale, se li menm menm kap pale pou ou. Ebyen nan moman sa, Menm lè vrèman, se Salomon ki te gen konesans pou l te fè jijman an konsa, men Bondye li menm, li te genyen men l sou dosye fanm manman pitit ki vivan an pou l te ka fè pitit la pa t pèdi epi pou fanm nan te ka rekipere pitit la. Ebyen, konesans ou wè Salomon te genyen pou l te fè jijman an konsa a, se konesans sa yo menm ke l te bezwen nan Bondye, paske konesans ki pou, alelouya, Konesans ki pou antre nan volonte Bondye a, li pa ka sòti nan lòm, li pa ka sòti nan fanmi, konesans ki pou antre nan volonte Bondye a, li dwe sòti nan Bondye dirèkteman. Istwa Salomon li ansenye nou yon pakèt bagay. Pa gen moun ki ka fè levanjil san sajès. Pa gen moun ki ka mennen pèp Bondye a san sajès. Pa gen moun, tout moun ki arogan nan travay Bondye a li pa gen apèl. Tout moun ki pa saj, ki ogeye nan travay Bondye a li pa gen apèl. Paske moun Bondye ap rele a, se yon moun ki kwè nan sajès, se yon moun ki gen sajès, se yon moun ki kwè nan Bondye. Ebyen Bondye li menm, li te chwazi Salomon, epi pou wè, Salomon menm, la di Bondye, men ki sa m bezwen pou m mennen pèp ou a, se sajès. Amen amen amen amen ebyen nou vle tout moun chak moun kap gade video sa e chak moun kap tande pawòl sa nap mande ou mande Bondye pou mete nan plas Salomon paske gen de kote pou Bondye ale avèk ou se obeyisans gen de kote pou Bondye ale avèk ou se sajès gen de travay pou Bondye fè nan laviw se sajès. Amen. Ou menm ki nan yon nivo ki trè ba, ou bezwen pou Bondye pase avèk ou nan lòt nivo, se obeyi Bondye, se se aplike la sajès, li pou Bondye kapab pase avèk ou. Amen, amen, amen. Mèsi Sentespri. Gen de travay ke Bondye vle fè nan lavi ou, ou dwe obeyi l. Gen de bagay ke Bondye vle fè nan lavi ou, ou dwe obeyi l. Sa m vin di ou nan nan nan okazyon sa a. Menm lè manman ou te manbo, menm lè papa ou te gangan, men yon fwa ou aksepte mache avèk Bondye, gen de bagay Bondye pral fè nan lavi ou, ou pat janm ka panse. Gen de kote Bondye ap fè w antre, ou pat janm ka pa, ou pat janm ka panse. Paske menm lè manman m te mouri san kay, menm lè manman m te rete kay moun, men dèske avèk Bondye m ap mache, Bondye pral fè m gen kay pou m bay moun rete. Menm lè papa m pat gen machin, menm lè papa m pat ka vwayaje, men dèske se avèk Bondye m ap mache, Bondye pral ban m machin, epi li pral fè m vwayaje nan peyi ke m vle. Paske w ap wè Bondye pa t sèvi avèk Salomon pou lwa David, li te sèvi avèk Salomon, se t apre obeyisans Salomon, se t apre sajès Salomon, se t apre kwayans Salomon. Ebyen jodi a, menm lè papa w te te dezobeyi Bondye, menm lè manman w te dezobeyi Bondye, men yon fwa ou aksepte mache avèk Bondye pa lobeyisans, menm lè ou aksepte obeyi Bondye pa sajès, Gen de bagay Bondye pa janm konn fè pou manman w, gen bagay li pa janm konn fè pou tonton w, gen bagay li pa janm konn fè pou sè w la, se li l pral fè pou ou. Paske Bondye, li se kòmansman, li se lafen. Menm Bondye ki te la pou Salomon an, se li menm ki la pou ou jodi a. Menm Bondye ki te travay avèk lavi Salomon an pou te leve l an diyite, jodi a pou m ka di Salomon nan tout moun ki fèt, ki pase sou tè sa a, e tout moun k ap vini tou sou tè sa a, Pa gen youn ki dwe gen konesans pase non pou Salomon, se gras avèk Bondye. Menm Bondye te sèvi avèk Salomon ki te mete non Salomon kòm moun apre li menm ki gen konesans la, m ka di w apre Bondye se Salomon ki gen plis konesans etanke lòm sou latè, se Salomon ki gen plis konesans, alelouya, nan mitan tout lòm ki vin sou tè sa, ebyen si Bondye te fè sa avèk li, li ka fè sa avèk ou. Li ka pa fèl nan menm nivo li te fè avèk Salomon an, men li ka fèl nan nivo ke ou bezwen an, e nan nivo ke Bondye wè, amen, li ka fèl avèk ou a. Ebyen nou remèsye chak moun ki te pran tan l, ki te prete atansyon pou te resevwa e pou te pou tande pawòl sa a. Nou konnen menm Bondye ki te aji avèk Salomon an, se li k pral aji nan lavi ou. Menm Bondye ki te pase avèk Salomon an, se li menm ki pral pase avèk ou. Ke Bondye beni ou, ke Bondye pwoteje ou.